N ap di bonjou ak tout moun dan le gran nò ki ap koute radyo nativite sou 101 pwen 7 la e n ap salye tout moun okap e n ap salye moun moun milo moun obò yon pilat moun plèndinò E grand rivière du nord nap salye tout moun nan nordès e moun monbekouchi moun karis valier e nap salye tout moun sa yo e nou konnen e monbekouchi se se se baz ou di mwen se la radio nativite entènasyonal pran nesans se la li pran nesans e fòk nou toujou e e raple sa pou tout moun e enh mpanse l enpòtan e se pa Se pa tout bagay nan peyi a ki fèt oudimwens ki kreye nan kapital oudimwens nan repiblik de Pòtoprens lan. Radyo Nativite se yon gran egzanp de yonn nan enstitisyon li menm ki pran nesans li e nou wè ki vin nan tout peyi an prèske. e ki gen yon kouvèti nasyonal men e radyo nativite li gen yon kote li menm li kòmanse e se pa lòt kote se pa se pa kapayisyen se pa gonayiv se pa dan lè grand vil e kòm sa abitye fèt se nan zòn e nan komin monbekochi e ki se awondisman valyè ke m kwè e se la radyo e nativite entènasyonal pran nesans e sa k fè n toujou mete e. yon ti fokis, nou toujou fè yon ti rapèl konsa. N ap salye tout moun nan Nòdwès, nan Nòdwès e presizeman moun k ap koute nou nan Pòdepè, nan Senlwidinò, Mòl Sen Nikola, moun nan Jarabèl, Mawouj, Bonbadopolis, Bèdeyèn, enpe en ti pe pli wo. E n ap salye tout moun nan zòn Latibonit, nan zòn Latibonit, moun k ap koute nou nan zòn nan zòn Ennery, nan zòn Gonayiv, Gonayiv enpe patou dan le Bas Artibonite, Bas Artibonite kote sitiyasyon an konplike, e sitou nan Ti Rivyè, prensipleman nan katye ou di mwens nan zòn Savyen, kote bandi Bas Gran Grif ap fè lapli e le bo tan. Lapli e le bo tan sa fè yon bon bout tan, ban m di l konsa, si n pèmèt mwen, nèg yo ap fè lapli e le bo tan. Depi yon bon bout tan nan baz Atibonit nan. E gen anpil pwoblèm e n ap gen pou n tounen sou sa kote resamman la, wikenn ki sot pase a la te gen yon operasyon danvègi, yon grand operasyon ke Pierre Arnal de konsè avèk MMSS te mennen e pou yo t al deloje bandi. Malerezman te gen yon ofisye, yon ofisye e. E Kenyan ki prezan sou tèren an, ki fè pati fòs miltinasyonal de soutyen an, li menm ki te rive pèdi lavi l epi gen plizyè lòt tou ki sou kabann lopital erezman vi yo pa twò an danje, yo hors de danger. E n ap gen pou n tounen sou sa talè. Epi daprè enfòmasyon ke nou ki rive jwenn nou, e daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou ta sanble operasyon yo kanpe, ou dimwens fon ti kanpe Banm dil konsa pito, fon ti kanpe nan zòn baz Atibonit nan, nan zòn Savyen, m pa konnen si se si te pa rapò avèk sak pase wikenn dènye an kote te gen te gen yon viktim nan kan otorite yo, menm si se pa nan kan polis nasyonal la, men rive gen yon kenyan ki viktim e se premye sòlda kenyen ki prezan sou tèren an ki pèdi lavi l. E nou pa swete gen lòt ankò men n swete mesye yo ale vrèman sou tèren epi y al epi pou y al fè sa yo konn fè paske se metye dè zam ke yo fè. Yo te pran yon responsablite, yo te dakò pou yo vin pote solidarite yo ba nou, pou yo vin akonpanye otorite pa nou, otorite polisyè avèk moun ki fè pati de Fòs Zame Dayiti. Ajan ki fè pati de Fòs Ame Dayiti yo pou yo wè si yo kapab kwape sa ki gen la a, yon sitiyasyon ki depase, fòk nou di se yon sitiyasyon ki vrèman depase Leta ayisyen, nou kapab di l konsa, nou bezwen èd entènasyonal la, menm si nou konnen gen anpil ipokrizi nan yon seri de èd ki ap ba nou, men nou te jwenn yon pèp frè ki soti an Afrik, nou menm nou konnen se desandan Afriken ke nou ye, ki vin la, ki wè nesesite pou yo te kolabore avèk nou, pou yo pote kole Pu wè si nou ta fon bagay. E sitiyasyon an li poko fin bon sitiyasyon an e m panse travay li travay la li apèn kòmanse travay la apèn demare se konsa e sa pase e pi nap gen pou nou e na na nou e nou te se nan salitasyon nou te ye nou te fon ti ouvèti sou baz atibonit pase ou pa ka rive baz atibonit epi pou pa fon kanpe e pou ou gen bagay pou di depi ou rive nan zòn baz atibonit nan sa n di an nan zòn ti rivyè e E yon bon pati nan baz Atibonit, e map raple nou kote sa a, baz Atibonit nan, nan zòn kote ou wè bandi yo ye a, se, se prèske, se la a ki fè majorite diri ou wè nou konn ap manje nan asyèt nou. Alò pou moun nan letan ki te konn manje diri, diri peyi, e tankou mwen menm, e paske nou menm se nan Latibonit nan soti, e nou, nou, nou gen diri, nou kiltive diri, e fanmiy madanm mwen, e prensipalman, E zòn sa, se zòn sa bandi pran an otaj, se yon zòn, se yon grenie peyi an nou kapab di. E pi n ap salye e tout moun nan lwès yo ki ap koute nou, ki ap resevwa nou sou 91 pwen 9 lan yo menm, e n ap pale de Pòtoprens, Dèlma, e Petyonvil, e Kenskòf, e n ap pale de moun nan zòn fwontyè, e lè n ap pale de zòn fwontyè la nou vle pale de Malpas, e bon n ap pale de Fonparizyen, Malpas se pati e. ki konekte e ki relye Ayiti ansanm avèk Repiblik Dominikèn, nou kapab di se lizyè, ann di l konsa pou anpil moun kapab konprann. E n ap salye tout moun nan Nip, moun nan Sidès ki resevwa Radyo Nativite. Nou salye w tout kote w ye, moun ki sou Facebook, moun Facebook nou yo, moun YouTube nou yo, e moun ki sou tout platfòm nimerik yo k ap resevwa Radyo Tele Nativite Entènasyonal. Moun ki mete nou an nòt maten an e nou gen nòt notre frè Lucas ki avè nou se li menm ki mete ki mete an nòt nou maten an e Lucas nou konnen se li menm tou ki ap fè tout manèv teknik yo e nan sa ki gen a wè avèk kesyon e rezo sosyo yo Facebook YouTube nou kapab di son veritab web master e nèg sa yo tèlman fè travay yo byen e gen de ti pwoblèm nou konn wè la se pa pou bò kote nou soti nou konnen konpayi telefoni mobil yo e sèjousi yo bay anpil ti ratman E bagay yo pa fin pase byen. Epi tou nou genyen Majò Jon, emisyon an ki apèn ateri la, m pa konnen m wè l parèt tou fitou flam, m wè l parèt e li an trè bòn kondisyon e nou la epi e e m pa konnen si l ap pèmèt mwen e pase mwen menm m pa renmen fè chèf soufri e e sa nou gen nou pral pale de li se pa e pa pa gen lòt koze e menm koze yo. menm koze yo e ki ap agrave de jou an jou epi sa ap ogmante e nou ka e depi yè e vil e ou di mwen zòn metwopolitèn nan e te sou le ki viv ankò yn fwa yon lòt joune m kapab di son joune pètibe te gen anpil panik nan zòn metwopolitèn nan e prensipalman nan zòn boudon kanapevè e nan zòn e fò nasyonal ou konprann ou wè menm pandan map pale avèw la nou vin chita la e katouch kap tire E katouch kap tire afwontman ki genyen nan zòn sa yo e kounye a li ranfòse wikenn nan pat twò gen sa men li ranfòse la nan zòn taba nan zòn taba mesye yo reprann aktivite yo nòmalman tout sa yo tap fè a yo kreye panik jis kounye a nèg yo poko bese lèzam non se anpil katouch kap tire nan zòn taba depi yè swa depi yè swa m pa konn ki entansyon yo e gen anpil alèt sou divès lòt katye ki te plizoumwen ap kontwole sitiyasyon an, ki pa t fin bon, ki te toujou sispèk, men nèg yo ranfòse alèt yo, alèt yo sanse vin piblik, e nou gen zòn Jakè, zòn Dèlma 95, e gen anpil alèt, e mesye yo anonse anpil bagay, anpil, gen yon mesaj vokal k ap sikile an boukl sou rezo sosyo yo, e ki ta. Ki bay e ki vo lapèn pou moun yo ta panike. Gen anpil panik men nou mande moun yo pou yo rete vijilan, pou yo rete e sou gad yo tou e paske bandi a nou poko kapab nou pa ka bay bandi tout kote nan anndan peyi a. M panse se li pwoblèm ensekirite a se li menm ki pral fè e ki pral prensipal twal de fon emisyon maten an san kote lòt e lòt enfòmasyon ki genyen premye minis Alix Didier Fils-Aimé li menm ki e Ki eske se bilan? Bon li menm li di li pa rele l bilan men ann pran l se bilan l ye. E m sonje Gary Conille te fè menm istwa sa a e lè yo rive nan nan santèn de jou ke yo genyen nan tèt primati an e yo pale de kisa yo reyalize. Men e m panse Alix Didier Fils-Aimé misye m voye yon kout chapo pou li misye konsyan, misye di prèske pa gen anyen ki reyalize e misye konsyan de sa m felisite l pou sa. pandan m felisite l la map mande l pou l mete l o travay pou l mete l o travay ou pa ka ap fè konsta de tat ou e konsta de tèt ou ou pa ka ap fè konsta dechèk de tèt ou tout jounen paske ou te vin la ou konn kijan sitiyasyon an ye se degaje w demele w kou mèt Jan Jak pou bay rezilta pou w retabli lòd nan peyi a e ou se prezidan CSPN ou se prezidan CSPN se bò kote w lòd la ap sòti e chèf polis la li menm li fè ofis de sekretè O nivo de CSPN, se ou menm kap bay e mesaj, si bagay ou pa bon se sou ou lap tonbe, se sou gouvèneman. Cpt, degaje w, reyini e pale avèk moun cpt yo, mande anpil mwayen, m tande yo pa pale de mwayen ankò wi. Sa fè m, bon anvan n rive la, m pa twò renmen lè m nan stidyo map pale pou kont mwen e Verna e nou di w bonjou, pèp la ap tande w. Bonjou Dasma, bonjou tout oditè Nativite yo, bonjou tout.

Nou salye tout moun ki aletranje, moun ki pran plezi pou swiv nou sur YouTube, sur Facebook. Se un plaisir d'être avec vous ce matin. Efektivman, Dazma, la rue Port-au-Prince, rejyon metropolitèn Port-au-Prince lan, se tankou son dlo, èske nou ka di son dlo, son lwil k'ap bouyi. Lwil la pi frajil ke dlo a toujou. Ou gen lenpresyon lwil la kenbe plis cho. Yè, lè n te la, n te di ke nou te espere ke sitiyasyon an pap vin pi mangonmen. Men apre nou fin kite radyo a, bagay la ta pral pran yon lòt faz. Kote ke gen de lòt zòn etsetera. Men sa n ka remake nan sa k ap pase yo, se ke E fantom 509 te nan lari an yè? Fantom 509? SPNH? Mwen pa se sa. Fantom 509 te nan lari an? Yo pa fè pwomosyon pou non an senpleman.
Men goun bagay pou nou remake se ke e Youri Chevrier ta lese fon bagay m pa konnen nan zòn Kanapevè ki pa kenbe. E pi Nenel Cassy nan ti pwoblèm. E se le menm moman ke Fantom 509 refè surface. M vle pou nou konprann sa. Trè bonne remarque.
E pi, o menm moman, genyen zòn Mariani Gresye ki refè surface tou. Soti yè swa pou rive maten an la, se pa de dezòd ki genyen nan zòn Mariani. Yo pa pran poz non, yo ogmante volim nan. Yo ogmante volim nan.
E jeneralman, mwen menm ki abitye avèk de parlemantè, lèzòm di sektè prive dè zafè an Ayiti, M konnen gen de evenman k pa janm vini pou kont yo. Gen de evenman k pa mache pou sèl nan lari. Yo toujou gen yon, fò gen yon patwon, yo kenbe men avèl. Yon manèt. Gen yon avi de rechèch kontre Nenel Cassy, lansyen senatè Nenel Cassy. Fameux Nenel Cassy. E Nenel Cassy te toujou Repute si vous voulez, m pap pale de yon kestyon de Normil Ramo, Nenel Cassy te toujou repute kom kelken ki genyen de proximite avek de group de gang. Se pa mwen menm ki ap di l e se pa avek Ramo ke sa vinn daktyalite. Moun lakay mwen rele sa bandi de gran chimen. Men depi byen avan, mezanmi bagay sa son bagay ki pale l bouke pale.

Donk yo dwe. K ap simen latwoublay. Wi, k ap simen latwoublay. Donk, èske se pa de evènman ki kowenside? Èske pa gen yon sètèn relasyon antre sè evènman? On ne sait pas. Li gen yon lyen.
Men, nou doute fò, politik Ayiti ke m konnen an, ke sa k ap pase la yo, yo pa gen yon lyen. E si tu vwa byen, sèzòm ki se prezante kòm de manbre de SPNH 17, e n sonje lè Fantom 509 kòman l te ye, yo gen kagoul nan tèt yo. Sa vle di, menm jan Vitelòm te di w l konn soti l vin nan Ewòp a konn gen konbyen bandi ki nan mitan yo. Ou konn konbyen bandi? E m wè Vitelòm aktive davantaj a pati de yè. Vitelòm aktive ofansiv li sou on ansanm de zòn ki toupre l yo. E Vitelòm te toujou prezante tèt li kòm. Yon manm aktif nan Fantom 509. Bon, evidamman nan menm nan menm bagay espyonaj 17 sa a tou, paske pa bliye ke bagay lapolis sa se yon bagay tèt chaje. M sot fè yon, m sot fè yon eksperyans sa a nan yon zòn ki pa twò lwen Vitelòm, mwen wè 2 sivil avèk chemizèt sou yo, avèk gwo zam nan men ap fè sikilasyon, pran pèmi kòrèkteman. Chemizèt ki sou yo. M wè yon ki gen yon chemizèt nwa. La y ap fè l a la Krisla. Wi, k ap fè sikilasyon an nan Pegivil. An nan Pegivil. A la Krisla e konsa li ka foure. E yo k ap fè sikilasyon tou. An nan Pegivil.
Men sa k pral etone m se ke apre yon ti tan, pant dèyè m nan, gen yon kamyon polis ki ap parèt. M pa wè l di moun yo anyen. Non, li pap li pap al fè anyen non. L ap tounen, l ap rebrouse chemen. Non, li li travèse.
Li travèse, pase wi, nòmalman. Li travèse.
Msye gen yon manch long, jan m wè m pa konn non yo, ki pandye nan kou l. Se yon jèn gason ki genyen bab, etsetera. Msye ap rele sou moun, msye ap pran pèmi, msye ap retire plak, paske m wè l gen plak nan men l. Li gen plak dimatrikilasyon nan men l. Asireman li gen tan retire lòt plak. Wi, asireman se nan yon machin li retire l, m pa konnen. Misye gen plak dimatrikilasyon nan men l, li gen pèmi de kondwi moun nan men l. Misye ap rele sou chofè, etsetera, l ap fè sikilasyon. Misye gen yon zam long nan men l. Apre sa, gen yon lòt ki ap pase, li pa gen, li pa gen parbal, jile parbal, li pa gen bagay sa yo, men apre sa, gen yon lòt ki genyen, ki gen yonn sou li. Epi, tout moun kanpe ap gade. Sa se nan Petyonvil. Eske se yon ajan dpolis? Je ne sais pas. Men m doute fò pou yon ajan dpolis
ta ta sangwen nan eta sa a pou ta gen yon chemizèt sou ou epi ou kanpe nan mitan lari. M ap pale w la a de Peggyvil. M ap pale w de Peggyvil. M pa konnen. Men gen yon vwati de polis ki aparaman gen de ajan de polis de Petyonvil ladan l. Ki an inifòm yo menm. Wi, ki an inifòm, ki pase. Yo swiv mwen tou. A la fen de la jounen misye vini li di m l ap l ap pale m di misye non, m pa t ka bloke lari an pou ou. Misye di m non m te di w kanpe m di mèt la pou m anndan machin mwen ou te di m kanpe kote w te wè avè m ou te di m kanpe a. Epi misye di w se li k ap fè sikilasyon la a.
Se trè konplike wi. A wi. Se trè danjre.
Se se se trè danjre. Misye ap rele sou chofè m di w m wè l gen plak dimatrikilasyon nan men l. Li genyen e. Li genyen permis de conduire nan menl. Donk se yon bagay konsa, se yon scène konsa ke m viv anndan anndan Peguivil.
Waw.
Donk m pa konnen eske gen yon eksplikasyon ke la polis ka bay sou sa, sa yo ka di nou, je ne sais pas. Donk Se pou w te dire ke. Alò wap pale da de sòti an seri de aktivite e moun sa yo sitou e SPNH 17. E sesi nan sòti SPNH 17 yo, yo mande e yo adrese yo dirèkteman a Normil Rameau. E yo di si Normil Rameau pa kapab pou l demisyone.
Eske se pa SPNH 17 ki vin ap fè djòb sa? Etandiske SPNH 17. Non, e Sinapou ak Payèt ki pou Ramo. E Sinapou a ki pou Ramo. Men, kwensidans lan se ke 2 moun sa yo ki nan pwoblèm nan. Wi, yo te mande tèt Ramo deja. Yo te mande tèt Ramo deja. A travè ekip premye minis lan. Nenel Cassy mande tèt Ramo.
Asireman li gen moun nan pòch li pou l ranplase l. Byensi, zanmi ki nan Yo te di ki nan ki nan fantom 509 ki tap fè deblozay nan peyi a ki vin majistra a koman li rele Youri Chevry. Dayè se kèlken mwa menm je pans ke se kèlken ki nè pa a sa plas se kèlken ki nè pa a sa plas e malerezman. Eske l nè pa a sa plas dans un peyi kòm Ayiti? Bon dans un peyi kòm Ayiti men si nou vle pwojte de lòt imaj di peyi se kèlken ki nè pa a sa plas donk misye tou se pa moun ki nan ramo.
Ok. La majorite dè jans ki sot ou pouvwa ne son pa konfòtab. Vwala. E sesi ou gen lenpresyon lè Don Kato tout moun sa yo ki abitye nan deblozay dayè, ki pran plezi nan deblozay, ki renmen lè peyi a an efèvesans, lè peyi a bouyi. Se la yo pran plezi yo.
Paske ann serye. Gon ansanm de dezodre ki komanse nan peyi a, lè Don Kato moun sa yo se nan voksal yo te ye. Menm pandan yo senatè yo tap fè voksal nan peyi a. Kraze sena, fon seri de dezod etc. Yo jwenn yon fenèt, non selman yo o pouvwa yo pwoteje, men konsa tou yo gen de manèt sou teren an nan men yo. Manèt ensekirite a yo ka manye l byen. Ebyen a la fin de la journée, gon tentative ki fèt yè sur Canapé-Vert, donk les habitants de Canapé-Vert yo leve kanpe epi yo ba yon leson a ton ami e a Youri Chevry.
Eske se sèl pou Youri Chevry yo bay leson? Men m pa konprann kòman kòman Youri Chevry fè vin avèk dcpj oubyen ta dcpj ta tante fè de bagay nan Alòske Youri Chevry la, a di Youri Chevry pat ka tou arete l tou pou nou? Yo pa ka tou arete l? Non men. Pou kisa yo di l nan zak malonèt, zak sal? Il est chef.
Ah ok.
Mwen panse yo te ka tou arete. A di cpj al gen yon gwoup de moun ki la pou yo. Alò, nan katye kote ou pale a, il est le premier citoyen de la ville.

Li la pou ou. Li gen fòs kote. Li gen yon seri de group moun ki la.
Pou mwen 2 CPJ la. Li pou mwen 2 CPJ la. Si pou bay la nèg yo ap frape machin. Si yo di w bay pas ou poko pase la. Nèg yo ap vin ap frape w. Rale zam frape nan machin nan. Yo ki do ap pè frape w. A yo konnen gen 2 nèg ki pa pran presyon nan men yo. Men y ap frape machin nan. Talè yo mete w nan group gang. O e apre yo mete yon bagay sou do w. Ou konprann sa m di la. A lon 2 CPJ bagay malonèt sa. Youri Chevri ou pa konn moun ki nan tèt 2 CPJ a ki. Se pa Youri Chevri ki rekòmande l.
Donk se yon dcpj ki malonèt paske si dcpj kap fè de bagay bò kote Youri Chevry se nou ki te di m se yon nèg ki nan zak malonèt, ki nan zak kriminèl. Enben, epi pou l bò kote nou tou kenbe l! Menm jan avèk sitwayen yo mete avi de rechèch dèyè l la. Wi. Moun yo la ak nou. Bon ok. M gen lenpresyon gen polisye k ap ouvri pòt pou Nenel Cathie. Sa vle di nèg yo plis konn kay E ansyen depite pwofàn. Ke yo pa konn kay Alfredo. Kès ki plis vedèt?
Ke kay Kasi. Lè jan pi vedèt ki pwofàn wi. Nenel Kasi pi gwo sitwayen sou plan de responsablite politik ke Viktò Pwofàn malgre l se yon chèf de pati. Peyi Dayiti!
Peyi Dayiti! E se 2 fwa senatè de la Repiblik. Yon gwo manm enfliyan Fanmi Lavalas ki vin nan lòt gwoupman. S on gwo majò yon politik. Sa vle di yo pa konn kay misye. Yo plis konn kay li ki kay pwofàn. Ou pa nan ti nèg ti rivyè ki fèk vin la, menm si nènè ka se nèg nan nip e nèg e andeyò tou, men misye la lontan nan vil la. Èske ou konprann? Se sa n ap suiv la. Donk a se nivo, dcpj pa konn kay mesye yo e ou gen dwa wè gen polisye k ap louvri machin pou Nenel. Ou pale de dcpj, èske dcpj te o nivo de Kanapevè? Se sa m aprann. Nan zile yo te la pou yon rezon. Nou pa pale de sa gen yon grav ensidan ki pase o nivo de Kanapevè. E mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon, menm si w ap di yo fè remak sa yo, m pa vle avanse de bagay, men m ap poze tèt mwen kesyon kòman se sa k rive. E Moren manke kriye yè. Sa k pase? Jan Weste Moren.
Nèg yo manke bay jounalis radyo Rega bra kale.
Misye pase ra lanmò. Se kouri yo kouri dèyè l.

Kòm yon moun ka nan PV ankò, paske mwen m swiv tout moun, m di w sa, m di w Moren se te moun nou pa nan menm kote kounye a, ou pa konprann se moun mwen konnen byen. M pa konprann sa k pase yè a. E si w wè dcpj debake ka nan PV a, se nan optik sa l vini. Se li menm ki debake ki vin sove jounalis lan. M aprann ke dcpj te debake tou pou l debloke ka nan PV a. Enben eh se pa rapò ak sa k pase a, mhm. ou konnen la presse la mobilize, mhm. ou konnen gen nan kan sa gen anpil moun, se DCPA direkteman, mhm. se Ale Auguste, se Ale Auguste ki sove msye. Ki voye debake, pi yo mobilize komisarya kada beve, pi yo sove jounalis la. Tout kote msye vire, yon pala msye kosa vwe kaoutchou nan kou lwi. Sa ou te gen avèk msye? Epi yon nèg trè sa, epi yon moun ki lòt moun nou konnen yo. Men Kanapevè la tou yo di m li repute kòm zòn ki fè anpil moun abi. E misye di se nan zòn nan li te a yon sèten moman li te abite nan zòn nan. E misye di se moun legliz li ye, e pa moun ki konn nan bagay, moun li pa konn nan bagay pou di bagay. Son bagay grav ki pase la wi. Misye pase raz 2 segond alanmò wi. Misye di yo voye kawoutchou sou li wi. Lè l wè chak kesyon y ap poze l bagay sa, li kouri l kouri. Misye di l vin pran refiji pi ba mè a nan ri Dalankou. Se la l vin pran refij li ki fè l pa mouri, li antre nan yon garaj. Nèg yo di yo pa ka kite yo tiye jounalis la anndan. Alò nou pale de sa fòk nou pale de li, li gen yon chapo jounalis tou. Ou konprann sa m di w la? Men se tankou se mèt kay, ou di mwen rat kay. kap manje pay kay. Lèm dil konsa, moun kanapé vè repite se de moun ki gen de lye avèk radyo mega. E ou ega. Ou anpwen?
Men, men, men gon bagay, se pa sèl sa m jwenn kòm de moun ki di yo viktim, yo gen pwòch yo ki viktim de kanapé vè.
Ebyen se sa m di w, m pa konprann. Non! Ap toujou gen sa.
Nan menm optik la, y arete youn nan tèt de pon ki nan brigad vijilans e kanapevè. Sa vle di se yon nèg ki trè konnen, m pa raple m non l. Ou konprann? Yo arete l. Ki yo sipoze kenbe.
Alò m pa konnen.
Non, ou pa ka di sa. Ke yo sipoze kenbe, map pale de dcpj, si yo kenbe l fok yo kesyone l. Eske yo ka vin genbe presyon tou, ou konnen kanapevè a se yon kote gen presyon yo ka kenbe l tou. Ah ki presyon sa? Ah e pa fè sa non. Leta sipoze Ou menm ou pa gen leta frè, ou pa gen leta. Ou pa gen leta. E se yonn nan koz depi depi week-end nan la kanapevè lòk. Sa vle di, tout aktivite paralize anba. Se boudon an k ap eseye kenbe, e boudon an, li pa manke anyen pou l paralize. Se sa k fè m ap di w m gen nenpòt de twa jou la, m pa fè wout Kanapevè. Sa vle di vwazen mwen ka pale de sa. E wout la, e Kanapevè bloke, se tankou se yon lòk li ye. E pita kapab vin pi tris. Se pa gwo bagay ki di nan sitiyasyon sa. Pase, anpil ti moun la, mè yo ap konpoze, mè bagyan, mè moun yo pa deplase al lekòl maten. E kèk grenn moun ki brave danje a ki pran lari an. Ou anpwen? Sitiyasyon sa, fòk sou sitiyasyon pou epi yo rezoud ou pli vit. Ou anpwen? Pou pa dejenere. Sa vle di, e gwo lòt dezyèm jounalis ankò e radyo rega ki vitim ankò. Ou anpwen? Alò m vin ak sa, se pou m ka gade, m panse se te, e se te gede lòt medya. Ou konprann menm si nou menm tankou nan onivo de radyo nativite nou menm n al kote nou vle paske nou pa nou menm n ap fè travay pou pèp la tèl bagay men fò n poze kesyon ou konprann ki sa k pase egzakteman nan sitiyasyon sa m panse m panse m panse fòk otorite yo jan w di an sou kapital la avèk ogmantasyon ou di mwen se ranfòseman alèt yo ki ap genyen alò lè map di alèt yo alèt la se tankou otorite pou konn bay alèt yo men se bandi yo wi ki anonse yo pral fè sesi yo pral fè sela e gen gen yon anons ki fèt ki trè vwale sou sou Delma 95 tout yo yo site e nòmiman e zòn Jakè ou konprann map tande m pa konn si w tande vòys sa bon m konnen m on ti jan evite kèk bagay Wi la di sa.
M pa an bòn sante, m pa an jè tande.
Non, se pa, e pa pou enfòmasyon m ba ou, n ap di sa ki gen menas son menas. Nou pa di son bagay ki reyèl non. Gen dwa se moun k ap bay presyon. Maten la gen anpil, gen operasyon ki fèt nan zòn nan la. M gen, nou gen dwa pa pale de sa pou estrateji. Paske yo di m DCPJ, gen anpil moun ki git anba kòd la. Nan zòn nan la? Nan zòn nan la. Tan mye. Ou konprann?
Tan mye. Ou konnen nou menm nan o nivo de radyo nativite depi bon bagay nap gentan konnen li. Wi, men Dazman m tap gade relasyon ki genyen, ki egziste antre SPNH 17 e Fantom 509 ki pran lari an. avèk avi de rechèch yo, avèk pwoblèm ki ka gen avèk zanmi w lan, le maire de Port au Prince. Wi, nèg yo ap fè presyon pou yo ka leve avi de rechèch la. Èske yo pap fè presyon tou pou yo retire Rameau, piske Rameau a vin an kole? Non, Rameau a nan. Pou mwen, mwen di sa, Ramo se preske du pase ok li difisil pou ramo rete ramo gon sèl moun ki kenbe l la nou pa ou pale de sa ou konnen ramo se sou yon fil li ye la e ramo pa gen enterè tou pou l rete e nèg yo ou wè dejou an jou polis la te trè solidè avèk ramo se pa le ka pou oujou di apati de yè Polis la. Non men paske gon ti branch. Non nou pa pale de branch. Paske gon branch bay ki te toujou nan deblozay ki pran lari an ki fè ke nou ka tou di. Non non non lwen de la. Branch sa li enpòtan. Branch fantom 509 la? Eeh. Li gen lòt gwo grade ladann. Non men se pou sa mete kagoul nan vizaj yo. Non moun sa yo se moun kap fon djòb. Ok yo mete yo devan.
Li gen moun dèyè yo. E gen moun ki pral ranplase Rameau. Sa vle di gen moun ki pral ranplase Ramo ki nan baz la. E Ramo tou ap jwe trè mal avè yo. Sa vle di si m byen konprann menm gen de moun ki wo grade nan lapolis la ki gen de relasyon avèk gang lè yo bezwen fè zafè yo pase. Sitou lè se vantyè ranplasan de Normil Ramo. A bon? Wè.
Donk pou yon ti djòb nan lapolis la Ramo blije. M oblije ranje avèk zèfè is pou kraze peyi ya. Ah se pa ti djòb se pa ti djòb se yon kesyon de pouvwa. Djòb la al piti. Pouvwa sa m pa bezwen l la. That's why pouvwa sa m pa bezwen l. Ou menm ou pa ladann.
Ou renmen peyi w. That's why pouvwa sa.
An pou yon ti bagay la m prefere antre nan yon lojik pou m kraze peyi ya. Yo te kite gen lòt pwoblèm. Fè relasyon m avèk gang etc. Non non non non e pa sa.
E pa la pwoblèm nan. Ba fason 509 la se yon bagay gang bagay vòlè li ye. Se yon pakèt ti pwoblèm ki mele ansanm. Ok. Ok?
Se pa la. Rameau gen moun tou l takle. De vèsyon de Rameau a pa menm vèsyon premye e premye Rameau a. Ok. Son lòt vèsyon sa ye. Rameau, Rameau pa menm Rameau nou te konnen ki saj la. Nèg nou konnen ki pa nan nenpòt bagay la tèt bagay. Misye vin yon jan agresif. La misye trè agresif.
Ok. Bon men gon nivo ou rive nan pouvwa ou oblije agresif. Misye trè agresif.
Paske m pa konn si w te wè. E misye jwe tou pou latak. Premyè vèsyon Aristide kote gen avèk Aristide ki retounen vin jwenn nou an e pa menm Aristide. Efektivman. M pa konn si w wè eleksyon 2002 kòman Aristide wè yo. Menm si gen de bagay li pa t sènen. Byensi li te toujou pat syane, li te toujou pat syane tout bagay, men ou wè son Aristide ki te plis agresif ki retounen nan gouvènman. Aristide revize, yo rewè misye, yo refòmate misye, etc. Yo reyante, yo te refòmate. Ou konprann? E men se menm jan vèsyon Rameau sa. Pandan Rameau la, misye trè apach tou. Gen kesyon kòb tou. Gen kesyon bidjè lapolis la. Non men nou te pale de bagay sa deja. A, ou te, ou te, ou te, ou te vini avèk de pis. Bon, ou pa, ou pa apwofondi. Ou te pale de kontra ki te pase, m pale de tout sa yo. Depi lè Rameau monte. Gen de enfòmasyon bon ti mamit ke m genyen. Dayè se apati de enfòmasyon sa yo ke m te di w yon nèg tankou Pierre Espérance se nan. Sa pou bokou nan destabilizasyon lame. Se nan espas sa ke l te rete men jodi a la entèvansyon ke Pierre Espérance ap fè yo montre w ke m gen lenpresyon swa yo gentan fin sèvi l deja men misye pa genyen menm tip de relasyon pwobableman avèk Rameau paske misye t ap koupe rache nan lapolis la. Pierre Espérance? Wi. Pierre Espérance se chak maten ou te konn kwaze avè l nan la nan nan nan direksyon jeneral lapolis Wi, la. misye pral On dirè siyen. se la l t ap travay Misye wi. pral siyen. Wi, li t ap li t ap Misye bwase pral kòb li siyen, l ap travay la. Wi, li t ap Ou pa fè ka kòb di li. on dirè. Wi. Li pa ofisyèl men l ap travay la. Ya, ya. Pierre Espérance yo gen pou yo ba li rapò chak jou. On gwo chèf li ye wi. Ya, l ap touche, l ap fè lajan, Wi. l ap bwase. Pierre Esperance non mpa mpa di lap brase. Non sa mande vle m, di e mande m mande w wi. yap bal enfò li gen yon moun kap travay pou li anndan dcpj pou bal tout enfòmasyon. E mande m mande w wi. Sa vle di jan w konnen w prezidan de la repiblik lè François Duvalier chak maten sou biwo l li gen seri de rapò kap rantre sou biwo l Pierre Esperance son chèf konsa li reyisi. Ah bon?
DCPJ. Donk se sa k fè ke li panse ke l ka travay, l ka fè sa l vle. Se pa lè manb ou dimwens lè zanplwaye, lè kad de rnddh ki ap chèche rapò, dè done sou li sou le tèren. Dayè yo pa gen mwayen pou yo fè sa. Yo pa gen aksè nan yon seri de zòn. Yo pa ka antre nan yon seri de geto. Yo pa ka al Latibonit. Se o nivo de DCPJ yo ba l tout enfòmasyon. E moun sa yo ap touche pou sa. A bon?
Men Pierre Espérance an tou li nan ou wèl yon jan parèt kòm zèfèyis tou wi paske gen de zèfèyis depi yo zanmi li e lè yon moun ta fè dè zatak sou yo ou wè li li reyaji. Wi men se son de bagay ki toujou pwovizwa. Kapab gon moun nan dcpj demen si Dye ve. Kapab gon moun nan tèt pnh la demen si Dye ve epi misye pèdi tout chèlbè l. Men kòm son nèg Nou yon ti jan pridan ansanm avè l, kèlkeswa rejim ki vin la, li gen kontwòl li. M poko janm ka konprann bagay sa. Non men sa ap fè tou l antre nan fè zèfèyis. Zèfèyis sa se moun ki nan move zafè wi. Si w ap pwoteje moun ki nan move zafè, w se yon move zafè tou. Mwen m poko ka di misye nan move zafè. M ap pale w li itilize l pou l fè travay wè l ap fè la. Konprann byen sa m di w la. Ou pa ka yon responsab epi ou ap bat pou w kreye yon klima de konfyans otou de ou, yon anviwònman de konfyans, yon imaj de konfyans, epi gen de zèfèyis kon se yo menm yo atake ki se moun pa w, ou reyaji avèk anpil vyolans, donk ou enève, etsetera, men kon se yon lòt gwoup de moun, Ou menm ankò wap bat bravo wap aplodi wap di avanse. Donk la vin montrem ke donk ou gen zèfèyis ki moun paw tou wap pwoteje zèfèyis. Donk on moun kap pwoteje zèfèyis donk ou son zèfèyis. Men se sa map diw la.
Non m konnen mwen menm mwen diw se de bòn gè pou mwen menm. Se li pat sipoze jwenn aksè sa. Se pa li k pwoblèm nan e sa k fè m diw sa. Men sa yap fè a se bagay ki pa bon. Ki pa bon pou peyi a. Se bagay sa k mete peyi a nan sitiyasyon sa. Kounya sa m pral diw ankò m pral baw on lòt ou pral wè sa m diw la. Ann pran egzanp zanmi an, pòtpawòl pnh la, ki se Lyonel Lazarre. W ap tande sa m ap di w la? Nou menm nou pale de sitwayen sa deja, nou konnen sitwayen sa pa gen okenn kapasite, travay l ap fè a li pa konnen l, li pèdi. Ou konn sa k pase la? Pierre Espérance tèlman wè misye nan Normil Rameau, li wè misye byen chita. Gon jwèt kap fèt pou yo retire Lionel Lazar. Misye ou pa wè gon rebondisman. Wap wè Pierre Esperance patisipe tou nan jeu sa pou yo retire Lionel. Wi ou pa wè gon rebondisman nan dosye Lionel Lazar. Wi wi wala.
Dosye a rebondi ankò. E ou gen lenpresyon Pierre Esperance ta ka plis bò kote nèg fantom 509 yo ke E bò sinapo a. Wi men l pa vle gonm ni gon pwoblèm avè l. Vwala! Mesye, men tande, tande. Pwoblèm nan se yon antesedan. Lyonel Lazarre soti nan Sinapo a, pa vre? Wi, nan Sinapo a. Bon vwala, sa vle di. Pierre Esperance se nan SPNH 17 li branche l. Wi, wi, wi, li branche l nan lòt gwoup la. Bon, depi sou sòti l fè pou Nenel Cassy, sòti li pou zanmi Fantom 509 la, donk ou wè ke li gon kote l souche. Sa n ap di la pou oditè yo. Donk li gen gwoup pa l.
N ap rekadre pou oditè yo ka konprann. SPNH 17 ki nan lari an, jan Verna sot fè remak la, se pa gen lòt kote l soti, se Youri Chevry, se nènèl kase ki aktive l.
Pa gen kesyon, polisye ap pran lari pou yo mande sekirite. Pwobableman Pierre Esperance nan aktive l la tou. Afè de bagay pnh pral mande sekirite yo ezekite sa se sa nou rele ensolit ou ensolit li ye radòt. Bon e menm yo menm nan ki enplike nan mete peyi a nan plonje peyi a nan baza la nèg yo ap regle afè pa yo
polisye pou bay sekirite se zam ou pou pran se operasyon se cha pou mande se minisyon pou genyen pou al deloje bandi byen sur e nou sonje konsa yo te kòmanse lè yo tap simen latroublay nan peyi a a yon sèten moman lè yo tap regle afè yo E menm lè Vitelòm te di w se menm ekip la, se konsa te kòmanse. Se nan montre w ke y ap mande, y ap mande, y ap fè sisi, y ap fè sela, y ap fè de revandikasyon, menm bagay la. Sa vle di yo, y a un plan, y a un plan ki è kalkile kèlke pa, e plan sa a genyen de moun, li genyen de stratèj ladan l. Pami sè stratèj, m pa kwè ke de nèg ki nan pouvwa la ou ka, ou ka retire yo di lo. Ou paka retire Pierre Esperance de ce lot. L ap difisil pou w retire Nenel Cassy de ce lot. L ap difisil pou w retire papa Fantom 59 la. Kòman li rele ankò? Youri Chevry. L ap difisil pou w retire Tip Dominique. A ou di papa l?
Yo te di gen koup la. A li se yon manm la dan. Yo te di se yon manm enfliyan. M pa konn ki lyen familyal. Yo te di se yon manm enfliyan.
A ou se yon manm enfliyan ki lyen men m pa konn se papa l. E nou sonje bagay Fantom 509 sa a. Ki kantite dega ke l fè nan lari Pòtoprens. Ke se machin moun ti malere ki boule, ke se moun ki pèdi lavi yo avèk bay SPNH 17, 130, 509 sa. Sa vle di se yon gwoup ki, se vre ke li ka gen de polisye, e jeneralman ou pa konn ki polisye sa yo nan ki move zafè ke yo enplike. Paske jodi a la, tu as des policiers qui sont impliqués dans des activités de grande criminalité, des policiers qui sont impliqués dans des cas de kidnapping. Voilà. E tout moun sa yo yo la antre mouch ap vole ou pa konn mal ou pa konn femèl jan moun yo konn di a. Ye nèg yo ankò tèlman wap pale de Gresi a se vwazen Leogane nèg yo frape fò Leogane nèg yo tiye yon timoun 11 ans yon timoun 11 ans ki pran bal ankò aprè se nan tèt ankò nèg yo gon bagay yo rele ou vin a bal pèdi depi yo di bal pèdi a tout bagay fini yè nèg yo se menm li an nèg yo vle pran Se pa ti, se pa ti alèt nou gen sou Leyogàn la. Donk jodi a la.
E nou aprann ke komisè gouvèneman, ou di mwen, e pa komisè gouvèneman non, komisè polis, ou di mwen, ot moun ki responsab polis la nan Leyogàn jounen jodi a, son moun ki pa t bay rezilta, ki ta fè dezòd nan Grandans, se li yo voye Leyogàn. E gen tout jefò k ap fè pou nèg yo, nèg, pou nèg e, e, boutba, e, bon, an di nèg Viv Ansanm yo, pou Viv Ansanm pran Leyogàn. Donk lapolis sa ap degajel li bay li bay bandi sa yo tout kote nan peyi a pou jere des enterè. Ew konnen.
Men poko e nèg e nèg ki nan pa egzanp nèg ki nan primati jodi a la, lè Don Kato, lè Nenel Cassy, lè Pierre Esperance, lè Youri Chedri. Ils sont là pou konsolide la pagay. Tande non men sa m pral di w la. E moun sa yo ki kote yo vle ki kote yo vle ale. Pou konsolide la pagay m ki tande. Ki kote yap rete.
Pou konsolide la pagay non Y ap rete la paske yo menm yo gen do eksite nan plizyè bagay. Toutotan gen enstabilite a, yo p ap ka rive sou yo. Ou wè nèg a gen manda dèyè l, li pa gen enterè. Se sa k ap fèt la a. Ou konprann? Sitiyasyon yo, m vle oditè avèk oditris yo konprann sa n ap di la a, pou yo konprann nou. Se pa ke nou gen pwoblèm avèk pèsòn. Se pa ke nou ap pran pòz de jounalis nou e nou konnen gen tout dosye. Non! Mwen menm se ramne n ap ramne nèg yo pou nèg yo pran konsyans. M pa m pa gen enterè, m pa p vin la m pa p mande pou y al arete nèg, met nèg nan prizon. E pa sa m ap fè. Men m mande pou nèg yo kanpe, pou nèg yo kanpe sou sa y ap fè a. Bagay yo pa ka kontinye konsa. Pou nèg yo kanpe sou bagay kraze peyi a atestan ke se yon eskandal piblik depi peyi a nan enstabilite yo pap ka rive sou yo. Se sa kap fèt la. E se sitil nan plizyè lòt kan e pa sèl nan kan nèg sa yo non. Poukisa se aprè avi de rechèch sou Nenel Cassy an gang yo plis aktive nan kapital la. M pa di konsa Nana Cassy li menm li se yon aktè nan viv ansanm, m pap di sa. Men gen de zanmi, gen rapwochman, gen nèg ki gen zanmi tout kote. Viv ansanm pwofite, li pwofite de sitiyasyon Nana Cassy tèl bagay enfiltre, gen nèg ki peye, ou tande moun ap manifeste pou rezoud pwoblèm ensekirite an. Yon lòt bò, ou tande gen de moun k ap manifeste pou yo leve avidrechèch dèyè Nana Cassy, k ap mande pou Normil Rameau ale. Tout moun konnen mwen menm son moun se epa kounya tout moun sa yo rejwenn mwen. Men mwen menm m pa gen menm objektif ansanm avè yo. Se pa menm rezon m gen ansanm avè yo m ap mande depa e depa e Normil Rameau kòmandan chèf pnh la. Mwen m ap mande depa l se pa anyen m gen avè l ni nan plan politik. Se paske m pa wè rezilta k sou tèren an. E misye te la deja. Lè l te nan tèt pnh la. Pat gen rezilta, te gen ti efò k te fèt, pat gon rezilta. M pa dakò lè yon moun pa bay rezilta pou yo tounen avè l. Mwen menm se prensipal rezon. Lòt pwoblèm ankò, mwen genyen nan Aso, gen seri de zòn, de tèritwa ki potko pèdi. Jounen jodi a, tèritwa sa yo pèdi e se sou aktyèl DG an chèf pnh la ki se Normil Rameau. Mwen menm se pwoblèm sa m genyen, se pa pwoblèm bagay politik, tèl bagay, m rayi moun, Normil Rameau, tèl bagay. M toujou di sa la, si gen yonn nan moun. 2 klan rapò politik kote m konn fonksyone moun konn pale zanmi m genyen Normil Rameau yo pi pwòch Normil Rameau ke tout lòt direktè pnh ki pral vin la a dayè m gentan konnen se lavalas ki opouvwa ou konprann m pa di m gen pwoblèm a lavalas non men lavalas nou konn mòd operatwa li nou konn kijan l fè chwa lavalas son bagay pwozelitist se bagay nepotist se yo fò nan sa e li de bòn gè lapolitik on ne gouverne pas avec ses ennemis. Ou konprann? Se avèk zanmi ou ke ou toujou goumen, mwen m toujou kwè nan sa wi. Men, se pa pou le progrè, se pa pou le byen èt de notre chère Ayiti. Se la ke m gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm pèsonèl a moun. Lè m ap pale la, se pou si m te gen yon enterè, m pa tap vin pale la konsa. M te ka al chèche lòt enterè tou, m se bay. Se pou peyi a gen sekirite. Mwen, mwen fè chwa pou m rete an Ayiti, m toujou gen espwa mwen ap chanje. Menm tou kounye a m kòmanse pèdi, m kòmanse tout malè, pwoblèm kòmanse ap rive m. Maten m ap pale avè nou la, nou wè m pa gen vwa. M pa gen vwa ankò. Tout pwoblèm, w ap resevwa tout nouvèl, kondisyon fizik ou e goumen w ap goumen avè l pou kenbe l. W ap chèche yon enèji pou ka pou ka pou ka pwofese sa w ap fè an, kèlkeswa chan daktivite an. Li pa posib. Se yon nan rezon kè map pale avèk mesye yo konsa. Li poko janm two ta. Li ta wi men li poko two ta. Pou Nenel Cassy, Youri Chevry. Mwen mpa pale de premye minis lan. Premye minis lan mwen menm mwen wè se yon nayif an politik. Moun sa yo te nan ekip li. Premye minis lan toujou konnen depi yon nèg premye minis fòl gen ekip. Epi bon se nèg sa yo ki te nan ekip li oparavan. Byen antandi ou gen dwa wè lè li te zanmi n yo, yo gen dwa potko enplike nan yon seri de bagay konsa. Men kounye a premye minis lan li menm li pa wè sa, li pa yon nèg ki madre politikman pou l wè pou l di konsa monchè menm si nou ka zanmi, lè e lè m fin travay ou ka vin lakay mwen men m pap pran yon vizibilite politik nan men w pa ka dèdè w. Map gade Nenel Cassy ki alèz kap di konsa gouvènman sa e gouvènman l, se premye fwa l gen yon gouvènman konsa wi. Misye alèz wi. Alix Jésus se men sa pa fè afè w. Edon Kato, E lot nèg yo. M pa tande Don kato.
Non Don kato anba pay la la. Li di sa tou. Wi non m konnen l la. Men Neray Cassini menm se diskou li fè yon tweet li di l nan tweet li. Alix Jefuse men te sipoze di Neray Cassi ou pa ka fè sa. Se tankou mwen menm. Se tankou nou 2 frè. Epi m gen yon frè m ki vòlè mwen m poko vòlè epi frè m nan menm e imaj la parèt. Oubyen ou poko kenbe w.
Yo poko kenbe m.
Epi li menm li menm l ap soti pou l se sa l ap fè. Lap detenn Alix Didier Fils Aimé. Banm dil konsa. Alix Didier Fils Aimé pa gen kapasite, pa gen yon kapasite politik poul wè sa. Kot moun ki dèyèl yo? Moun ki o nivo de kominikasyon yo? Nenel Cassy ap di a e gouvènmann. Ou konprann? E gouvènmann kounye a ou gon avi de rechèch. E lè ou di lè l di gouvènmann nan non kabinè PM nan e pa nan CPTA non. E nan kabinè PM nan ou ye. Li gen kontra tout bagay. Ou ap met moun nan pòs, mete moun nan diyite. Ou konprann? Mete moun lòt kote nan plizyè pòs. Nèg sa yo depi yo di mete yon moun yon kote, e menm Nenel Cassy ap goumen pou ki se li ki mete direktè pnh la. Ou konnen Nenel Cassy te patisipe ansanm avèk Privè, Joslèn Privè pou yo te mete lòt zanmi ki te la. Kòman li rele menm? Zanmi e zanmi Rameau vin ranplase, Rameau vin ranplase a. Ou wè kiyès? Zanmi ki?
Zanmi Rameau vin ranplase a. An e Frantz Elbé. Frantz Elbé se te Nenel, se te, se pa Nenel Cassy non, se ekip. Yo di se te ekip Nenel. Ekip Nenel men se moun ki te pi gwo chèf la ladan, se li pou n di e Joslèm Privè. E Joslèm Privè sipòte pa Nenel, ki te sipòte pa Nenel. Nenel te gen anpil, te gen anpil militan l ki te travay nan. A lepòk André Michel, André Michel, Majori Michel, SDP. Sipòte pa SDP. Ou konprann? E se sa k fè ou wè Vitelhomme te fè deklarasyon an, li te, Vitelhomme di, li te reklame tèt li te manm SDP! Menm si se yon SDP ki te vin remanye, se pa SDP André Michel gen kounye a non. Se yon lòt SDP wi. W ap sonje ke Anele Cassy te ale avèk yon branch SDP sa a n ap pale la a. Sa vle di nou gen istwa tout bagay yo. Nou pa ka gen istwa tout bagay yo pou nou vin kanpe la a nou pa ka bay pèp la verite. Pou moun sa yo se yo k tounen ankò. Se yo ki renouvle, k ap renouvle tèt yo. Ou konprann? Kounye a pou Nenel Cassy ap konnen li ka vin mèt yon chèf polis atravè Alix Didier Fils-Aimé. Paske Alix Didier Fils-Aimé li menm, se yon nèg ki te nan sektè prive ki pa twò konn yon seri de bagay politik. Kounye a nèg yo di mouche se mwen k'ap fè w, yo yo di PM nan mouche nou ka fè w rive 7 fevriye. 7 fevriye nèg yo konnen p'ap gen eleksyon, otomatikman Alix Didier Fils-Aimé pral gouvène ala Ariel Henry. Se sa kap jwe la. E ti enstabilite ou gen, ou wè ki gen o nivo de pouvwa, se paske nèg CPT yo ki te di, mwen te di mwa, nèg CPT sa yo pa gen oken mwayen pou yo rete la. O dela de 7 fevriye 2026. Kounye a kisa nèg yo ap fè? Nèg yo kòmanse ap mete Alix je fize men konfòtab yo. Nèg yo pa gen pwoblèm yo chanje, ou sot, ou te di sa ye wi. Pou yo chanje yon premye minis chak 3 mwa non. Tèt Alix je fize men ki te nan CPT a wi. Tèt Son korom ki manke selman wi. Pou yo chanje misye. Wi se pa sel se pa sel Normil Rameau non. Alix Didier Fils Aimé ni Normil Rameau pa konn kiyes ki pral anvan lot non. Sa vle di neg yo estime jou ap mache sou yo e yo wè si Alix Didier Fils Aimé ret la li ka vin se li ki pral chef leta peyi a. Se sak gen la wi. Nèg yo ki tap fon pakèt kanpay wi. Ou pa wè nèg yo tounen avèk bagay menm presyon nèg yo te fon bagay sou direktè jeneral. Ou pa wè chak jou nap kesyone sa la. Poukisa direktè ayewopò a ka nap pale de kòman li rele la mesye François Ducamel mesye Ducamel François poukisa li se direktè an pòs direktè an fonksyon yap nome lòt direktè kap antre yo tou fon arete pou li. Se pou yo te ka voye yon sinyal pou lòt direktè yo pou yo ka fè machandaj. Pou yo di w menm ou poko bon non. Donk yo fon, yo fon, yo sòti yon arete pou yo konfime misye. Pou yo konfime misye. Se sèl misye ki la. Sa m poko, wi, sa m poko janm wè ki. Ou poko, enben men pouki ou wè l kounya? Ou pa wè kounya menm deba chanjman direktè, yo mete yon pakèt enstitisyon nan lis. Yo ba yo mete bmp la yo mete ulcc bon ou menm ou bon la ou preske bon la wi ulcc a se e yo mete lot wè nem ou paket on lot enstitisyon sa vle di jounalis ki ekri a li gen enfomasyon se e enfomasyon yo ba jounalis la ki al chèche l pa gen jounalis envestigasyon isi se se de moun ki bezwen fè la pati mache ki bezwen bay yon mache epi l di w fè sa gen de lè yo peye yo peye epi yo fè sa e lè l vini e pa rimè vre Li gen dwa pa ka fèt men pa gen. E li konn, jeneralman se dè enfòmasyon ki gen dè enterè dèyè yo. Se dè enterè, efektivman. Sa vle di n ap pale moun yo pou yo kapab konprann kòman peyi a ye, nan ki sa nou ye. Paske Fènan nou gen obligasyon sa. Paske nou sòm ankò ann Ayiti. E m pa kwè se o prezan nou ann Ayiti. Mwen pa wè nou o fiti ann Ayiti toujou. lespri nou an Ayiti.
Sofke.
Nou anrasine an Ayiti. Sofke ou toujou ap di sa la, ou plen vye vye bout papye yo ba ou, ou plen vye viza sou paspò ou. Sofke, men mezanmi gon kote wap rive sou paka goumen ankò, pa gen kote pou wap retire pye ou wi. Menm apui wap pran fwontyè a. Men se pa ou ki vle. Enben e la nèg yo vle mete, enben e sa k fè n ap goumen la wi. Se pou sa pa rive wi. Se sa m di w, obligasyon nou genyen pou nou pale sa n ap pale. E pa moun n ap chèche kont. Si moun nan pat anmèkde nou nan anmèkde paske depi wap anmèkde Ayiti ou anmèkde m ou anmèkde Fèna Bon wi se sèten.
Ou anmèkde pdg radyo a ou anmèkde administratè a ou anmèkde tout moun aktivite nou menm nou pa gen kòb nou pa gen anyen nou pa gen gwo kòb nap antre nou gen ti bagay nan yo peye nou bay radyo a ka fè ti bagay avèl nou pa gen gwo kòb sa vle di poun nou ta renmen Ayiti gen nèg sa yo nèg sa yo gen tout gwo mwayen men yo paka renmen Ayiti paske yo te fè twòp mal. Osito ke Ayiti ap fonksyone, gon jèn ki pran, gon emèjans politik ki fèt, yo konn ap arete yo. Yo gen enterè pou Ayiti rete nan enstabilite. Se sa kap fèt la. Se sa k fè mwen menm map pale, ap pale de yo. M pap pale de yo pou yo al arete yo. M pa gen espwa yo pral arete yo menm yo menm yo. Vòlè pa konn arete vòlè. Bandi pa konn arete bandi. Ki moun ta swete arete a? E mesye nap denose la yo? Non monchè bon nèg yo gen pouvwa. Se yo ki chef se sa mdi w la wi. Men sof ke map raple yo konsyans yo pou yo kite yon seri de bagay pase. Ki konsyans Dasma? Al jwi kob nou.
Al jwi kob nou. Ki konsyans Dasma?
A ben, e ben. E pi nèg gen de nèg tou mèt la, lajan yo fè la son lajan ki ap fèt ojou lejou, sa vle di lajan depanse ojou lejou tou.

M pa pale w de madanm nan. Gwo kòb nèg yo ap fè yo.
M pa pale w de madanm nan. An pran egzanp chèf de la polis la la. Yon seri de kontra k ap bay la. Kontra manje o nivo de la pnh. Kontra manje ki jan yo bay? Pa gen okenn apèl dòf non. Non, kontra manje yo. Bon, gen dwa pa t gen apèl dòf. Sa depann de montan. Èske montan an li atenn sèy? Pa gen apèl dòf.
Lè m di apèl dòf la, m pa pale apèl dòf de manyè klasik. Men ou gen lenpresyon te gen yon mank de miz an konkirans nan kad. E ou kontre ak bayo, e sa ou vle fè m konprann lan? Pa t genyen miz an konkirans. E sa ou, e sa ou m gen lenpresyon ou vle di m. Bon, a se nivo Dazman a, nou menm nou te. Kounye a, moun yo bay kontra pou n di w sou sa a, se nan ki sa, sou ki baz yo bay li? Se baz sou, sou baz ti zanmi pou nèg ka jwenn ristoun. Pou nèg ka jwenn avantaj. Alò se pa direktè sak la kap fèl non. Se tout ki pase se konsa yo toujou fèl. E menm nou nèg sa yo se gwo lajan kap fèt. Se gwo lajan kap fèt Verna. Gwo kontra. Mal gwo e Haiti konsa nèg yo tou pa gen kòb la Verna. Verna pou fandòm nan. Se 90 milyon dola de bidjè wi nèg yo anonse. Pou fadòm nan? Pou fadòm nan.
Alò, moun yo k ap tande nou la, lè n pale de FADOM, nou vle pale de referandòm.
Pou FADOM nou se 4 e de 10 milyon de dola.
Moun yo konnen deja, ou pa bezwen raple yo paske yo di yo sa deja, ou edike yo, yo konprann, yo aprann vit. Se 4 e de 10 milyon de dola, e w ap sonje te gen 50 milyon de dola sou Jovenel pou FADOM sa te fèt, li pa t reyalize. Se la l pran non an ye. Se apati de kòb sa l te pran non an ye. Wè, wè, se sèten.
Men, Dazman,